Novanm 2025, yon lòt fwa ankò n ap envite w rale ti chèz ba w pou w kapab ranmase bon jan nouvèl nan bon jan ti mamit. N ap raple w ke depi Salè Nouvèl nan lakou Long Island, New York, nou pral enfòme w avèk direktè teknik nou ki se Fred Cayimit. Mwen se Valerio Saint Louis. Nou pral pale kounye a la de kriz dwa moun an Ayiti atravè yon rapò trimestriyèl, ki vle di yon rapò ki soti chak twa mwa, ki soti nan BINUH. BINUH se Biwo Entegre Nasyonzini an Ayiti. BINUH soti rapò sa sou sitiyasyon dwa moun nan peyi Dayiti ki kouvri de jiyè a septanm 2025. Rapò sa bay detay sou yon vag vyolans katastwofik nou kapab di ki pran lavi plizyè milye moun nan peyi Dayiti. Rapò a mete tou aksan sou enkyetid grav ke Nasyonzini genyen nan sistèm jidisyè ayisyen an. tankou patisipasyon komisè Miragwàn nan, Jean Ernest Muscadin nan dè ekzaksyon kote ke yo ta fè kwè ke li ta fè dè zakt ke yo jije ki se dè zakt kriminèl, dè ekzaksyon ekstrajidisyè daprè BINUH, selon rapò BINUH a nap raple w ki se Biwo Entegre Nasyonzini an Ayiti. Daprè rapò a, non komisè Muscadin site nan yon nouvo ka ki dokimante pandan peryòd 3 mwa ki sot pase la, kote ke yo fè konnen ke komisè Muscadin ta swadizan tire epi touye yon moun ki te ame nan dat 23 jiyè pase a nan komin Miragwàn. Dokiman an repete tou yon akizasyon ki pi chokan toujou, Nan trimès avan an, ki vle di 3 mwa de sa, yo di ke Komisè Muscadin te egzekite omwen 27 moun avèk tout enpinite. Se tèm sa ke n jwenn nan rapò a, ke jisteman BINUH itilize pou dekri zak sa, zak sa ke Komisè Muscadin ta swadizan fè, zak sa ki vin mete yon lonbraj sou eta de dwa nan peyi Dayiti epi li ilistre nivo vyolasyon k ap fèt nan peyi a. Komisè Muscadin, nou jwenn non li jisteman site nan rapò BINUH an. Yon rapò ki trè long, ki trè detaye. Men pou ka komisè Muscadin an, ke nou pa prete twòp sou li, men ki fè pati de rapò a, nou te vle presize ke jisteman komisè Muscadin, eben li endekste nan rapò sa a ke Nasyonzini mete deyò. Nasyonzini ki trè zenkyè sou kestyon dwa moun ann Ayiti. E n ap presize ankò yon fwa ke se yon rapò ke BINUH mete chak twa mwa. Donk se yon rapò trimestriyèl. E n ap raple, kote ke nan rapò sa a, yo mansyone komisè Muscadin ki ta fè dè zak ke yo konsidere ki kriminèl, ke jisteman Nasyon Zini mete anba etikèt kriminèl. E n ap repete ankò yn fwa, e ben komisè Muscadin ta akize nan rapò sa a, kote ke ta fè konnen ke l ta swadizan egzekite omwen 27 moun avèk tout enpinite, pou n repete tèm BINUH ki se Biwo Entegre Nasyonzini an Ayiti. Enben, rapò sa pentire yon imaj de yon peyi ki anvayi pa vyolans, deplasman moun, avèk yon efondreman pèsistan de eta de dwa nan peyi Dayiti. Rapò a di ke nan sèlman 3 mwa, omwen 1,247 moun te mouri e 710 lòt moun te blese grav akòz vyolans gang yo. Pandan ke atak ki gen rapò ak gang yo te reprezante 30 pousan nan rapò a, 30 pousan pami viktim yo, genyen tou yon gwoup ke yo rele otodefans yo ki yo menm responsab 9 pousan nan moun sa yo ki viktim yo. Rapò a mete aksan tou sou le fèt ke majorite viktim yo, swa 61 pousan, te mouri avèk dè blesur ke yo te sibi pandan operasyon fòs sekirite yo ki t ap mennen kont gang yo, ki vle di echanj tire avèk gang yo, e sètèman dè operasyon ke lapolis t ap fè nan dè katye ki te yo menm okipe pa gang yo. Rapò a endike ke vyolans lan konsantre anpil nan zòn metwopoliten Pòtoprens lan, a 76 pousan. 76 pousan nan vyolans sa yo y ap fèt nan Pòtoprens, men vyolans la vin ap gaye rapidman nan diferan depatman tankou depatman Latibonit lan ak depatman Sant lan. Sou teren an, nouvèl konsènan lagè pou jwenn pou pou akeri teritwa ke gang yo ap mennen an, enben nouvèl sa yon ti jan melanje. Se de nouvèl kap soti tribò babò, yo pa fin konn ki ki kote vrèman nouvèl sa yo soti. Antouka gang yo yo menm rapòte ke yo pat reyisi pran plis teritwa vrèman nan kapital la e yo te menm repouse yo soti nan kèk katye, nap raple nan zòn piwo Dèlma 19 lan avèk santre vil Pòtoprens lan. Sepandan gang yo kenbe kontwòl yo nan zòn yo atravè de zak kriminèl tankou ekstòsyon, Zak ke yo poze yo mete restriksyon sou popilasyon pou l kapab jwenn aksè a sèvis esansyèl tankou swen sante avèk edikasyon epi yo detwi pwopriyete moun tout kote ke yo pase. Rapò BINUH a mete aksan tou sou 2 tandans ki patikilyèman twoublan nan rapò sa. Lè nou li, nou gade, nou di men, di sa sa ye. Premyèman, vyolans seksyèl yo rete yon zouti ki fòse popilasyon soumèt yo a gang yo. Rapò BINUH a te anrejistre omwen 400 sivivan vyolans seksyèl, ki gen ladan 340 fanm avèk 59 tifi. Dezyèman, rapò a soulve tou gwo enkyetid konsènan fòs sekirite yo yo menm. Yo estime ke gen 79 egzekisyon arbitrè ki te fèt pandan trimès ki sot pase a la, kote ke gen ladan yo 78 ladan yo te atribye a ofisye lapolis pnh yo. Anplis de sa, 39 manm nan popilasyon an te mouri oswa blese pa atak dwòn eksplozif yo ki te itilize pandan operasyon ke lapolis t ap mennen kont gang yo. Kriz la te pouse yon kantite moun deplase andedan peyi a nan yon nivo alarman, avèk omwen 1 milyon 400 mil moun ki deplase jiska dat 30 septanm sa, yon chif ki kontinye ap ogmante nan moman ke n ap pale la a. Pandan ke sistèm jidisyè a li menm kontinye ap fè fas ak de gwo defi, gen de ti siyn pwogrè ki fèt. Nou kapab remake sa nan rapò a. Yo te rekrite 10 pwokirè gouvènman an pou nouvo inite jidisyè espesyalize sa a ki gen responsablite pou konbat krim, ki gen ladan vyolans seksyèl ak krim finansye. Devlopman sa a te akonpanye pa yon seri de rekòmandasyon urjan ke BINUH te fè gouvènman ayisyen an. Jisteman gouvènman ayisyen an jounen jodi a anba gwo presyon pou l fè nouvo inite jidisyè sa yo fonksyone epi pou yo akselere pwosesis ankèt lapolis la pou egzamine manm fòs lapolis yo yo menm ki yo menm ta enplike nan vyolasyon grav sou dwa moun. Pou kominote entènasyonal la, apèl la klè. kenbe Ayiti sou ajenda entènasyonal la epi bay sipò ki adekwa pou deplwaman konplè fòs represyon gang sa ke Nasyonzini fèk otorize pou debake nan peyi a. Sitiyasyon an Ayiti an rete kritik, yon kriz ki mande atansyon imedya e kowòdone nan men patnè entènasyonal yo ak patnè nasyonal yo. N ap kontinye swiv istwa sa devlopman. Sitiyasyon sekiritè sa, sitiyasyon dwa moun sa nan peyi Dayiti, n ap swiv li pou ou de trè prè. E pou nou swiv sitiyasyon sa, yon lòt fwa ankò, n ap resevwa nan stidyo nou Blaise Peterson, yon jounalis pou platfòm sa ki rele Men Sak Nouvèl, ki li menm pral detaye ansanm avèk nou rapò trimestriyèl sa, yon rapò ki soti chak twa mwa, ke BINUH, Biwo Entegre Nasyonzini, te mete deyò sou sitiyasyon dwa moun an Ayiti. Bonswa Blaise! Bonswa Valerio Saint Louis, bonswa avèk tout zanmi entènot Tele Imaj yo. Se ankò yon plezi yon lòt fwa pou nou kapab prezan avèk nou e gade jodi an rapò BINUH ki se Biwo Entegre Nasyon Zini ki prezante yon rapò sòti mwa jiyè 2025 pou rive septanm 2025. Nan rapò sa a BINUH pale pou di ke gen pou pi piti 1247 moun ki yo menm pèdi lavi yo. epi genyen 710 moun ki sòti blese an rezon de zak vyolans ki anrejistre nan peyi an sitou nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens, nan Latibonit ak depatman Sant peyi Dayiti. Pou n di ankò, pou BINUH se mwens ke 1247 moun ki mouri e 710 lòt blese, yon peryòd de mwa jiyè pou ri alò mwa jiyè 2025 pou rive a mwa septanbre 2025 zanmi entènot nou yo nan rapò biwo entegre nasyon zini an ayiti. Nan rapò sa evidaman yon rapò detaye avèk dè chif kote ke eben nasyon zini reprezante pa biwo li ki an ayiti ki se binu li pale de moun ki ta responsab zak sa yo ki ta responsab chif kantite moun sa yo ki yo menm tonbe anba vyolans gang oubyen ki ta fè zak sa yo, tye moun, piske yo pale de omisid, de krim, e sètènman de moun ki blese. E yo pale tou de bò kote pa lapolis la tou, enben ofisye lapolis nasyonal Dayiti yo, ki yo menm tou isanm ta genyen de moun ke yo fè viktim nan rapò ke yo bay la. Ki moun daprè ou ki responsab chif kantite moun sa yo daprè rapò a, Blaise?
Dapre rapò a, jan Keby nou di l lan, yo dekòtike l konsa a kantite de moun ki mouri yo. Dabò, yo gade tou gen se de moun nan moun ki mouri yo ke lapolis yo menm responsab ke lapolis touye moun sa yo. Yo ta jije ke se de moun petèt ki pa gen anyen pou wè avèk de aksyon kriminèl. Sa vle di yo gade lapolis gon pa de responsabilite nan kesyon kantite moun ki mouri. pandan trimès jiyè pou rive septanm nan, yo gade tou nan rapò moun ki responsab kantite moun ki mouri yo, yo pale de komisè gouvèneman jiridiksyon Miragwàn nan, Jean Ernest Muscadin, selon Biwo Entegre Nasyon Zini ann Ayiti. E se bò kote pou Muscadin, selon sa ki di nan rapò lan, yo fè konnen ke komisè gouvèneman Miragwàn nan, Jean Ernest Muscadin, li ta fè pou pi piti 27. Ekzekisyon somè, selon sa rapò BUNIH an li menm li di. Sa vle di yo di ke Muscadin se yon moun kòmsi ki, kòm komisè gouvèneman, li patisipe tou nan kesyon kantite moun ki mouri lè yo kontabilize l, selon BUNIH. Yo pale tou de kesyon gwoup otodefans yo. Lè nou di gwoup otodefans ke selon rapò BUNIH an, yo wè kòmsi gen yon ansanm de zòn ke jodi an nan langaj kouran nan peyi Dayiti, yo pale de brigadye nan yon ansanm de zòn, yo wè tou, ebyen gen anpil nan moun sa yo tou, ebyen lè yo kontabilize an tèm de chif, yo wè ke brigadye ke yo rele otodefans yo, yo menm tou yo enplike nan touye yon ansanm de moun nan rapò sa. E yo gade an dènye lye, gwoup kriminèl ame yo tou yo menm ki kontribiye nan touye yon ansanm de moun. Kidonk, ansanm de, an n di swa pèsonaj oubyen aktè gwoup ki responsab kantite moun sa yo ke BINUH rapòte ki mouri peryòd Jiyè pou rive septanm 2025 lan, ou jwenn dabò yo yo responsabilize Lapolis Nasyonal Dayiti, yo responsabilize Komisè Gouvèneman Jiridiksyon Miragwàn nan Jean Ernest Muscadin, yo responsabilize tou gwoup nou rele Otodefans ke yo rele brigadye nan yon ansanm de katye e anfen yo responsabilize gwoup kriminèl ame teworis Viv Ansanm yo e zanmi entènot nou yo. Trè byen, ann presize ke se selon rapò a, rapò BINUH a ke n ap pale la, ke n ap ba ou chif yo e ke n ap di ke sa n ap di a la. Rapò BINUH a ke n ap gade la, daprè rapò a, enben non komisè Muscadin site nan rapò sa, nan yon nouvo ka ki, ke yo dokimante pandan peryòd twa mwa k sot pase yo la. Yo ta fè konnen ke, ta fè kwè ke, enben komisè Muscadin ta swadizan tire epi touye yon moun, e se te yon moun ki te ame an, nou di pito nan dat 23 jiyè a, sa se te pou jiyè, epi nan rapò a toujou, pi ba nan rapò a, yo fè kwè, yo ta fè kwè ke, eben, omwen 27 moun ta mouri anba men komisè Muscadin. E tèm yo presi nan rapò a. Komisè Muscadin ta egzekite. omwen 27 moun avèk tout enpinite, se tèm sa m panse k enpòtan, tout enpinite se tèm ke rapò a itilize nan sa ke l ekri la, kote ke lè BUNID di yo, eben, Biwo Entegre Nasyonzini an Ayiti ki reprezante Nasyonzini jisteman, yo di yo ke w, se se dè egzekisyon somè, jan w te di tala, talè a la. Yo, ou egzekite moun nan san enpinite, ki vle di ke, eben, pou BINUH se kanmenm yon sitiyasyon ki grav. Ki jan e An n gade pati sa a nan rapò a piske gen diferan pati. Gen evidaman rapò a pale de e gang yo ki patisipe tou nan touye anpil moun, plis pase mil e kèlke moun daprè rapò a. Nou pral gen chif lan talè konsa. E Lapolis Dayiti tou e ben fòs polis yo ki yo menm nan goumen avèk gang yo. Yo menm tou yo de yo dekri e yo yo di espesifikman ke gen dè egzaksyon ke lapolis fè. a yon to kanmenm ki ase elve, e yo pale tou de fòs sa yo ke w ap rele la fòs otodefans yo, ki yo menm se de moun nan de katye ouben nan de zòn ki yo menm pran pwòp zam nan men yo, y ap defann katye yo. Donk 3 kategori moun. Dabò komisè Muscadin ki site nan rapò sa ki e alò ann gade anndan rapò a 1 n ap gade anndan rapò sa a. Egzat. Binu baze evekt evidaman sou des evidans, des ankèt ke yo fè. Ki enpak sa ka genyen jounen jodi a la sou eben komin Miragwàn nan e kominote an jeneral? Kote ke non komisè Muscadin kounye a la ofisyèlman li site nan rapò a. Daprè evidaman des aktè k sou teren an e daprè sa ke moun ap panse, sa ki ap eksprime la sou rezo sosyo. Paske nou wè anpil moun ap pale de sa nan moman an la. Alò, selon sa rapò a di, rapò Biwo Entegre Nasyon Zini an Ayiti an, BINUH, paske fò nou di byen, jan w di l lan Valerio, se pa selon nou menm, n ap pale selon rapò lan, yo dekòtike an tèm de pousantaj, se vre yo pale de 1,247 moun ki mouri nan peryòd e 2000, alò, jiyè 2025 pou rive septanm 2025 ke nou fè rapèl la pou zanmi entènot nou yo, yo pale de 710 moun ki blese an, men yo gade tou kòmsi ansanm de atak sa yo ki lye avèk aksyon gang yo, enben, li koze 30 pousan. Enben, pa rapò avèk lavi moun ki yo menm pèdi lavi yo, e se aksyon gang ame yo. Yo gade pou kesyon gwoup otodefans yo, an tèm de pousantaj, yo wè gen 9 pou 100 moun selon rapò a kòm si gwoup otodefans yo yo menm yo sanse swa touye oubyen yo egzekite. E yo gade tou nan rapò a yo souliye majorite an ki se 61 pou 100 moun ki mouri ak blese yo, se de moun ki viktim nan de zoperasyon ke lapolis mennen kont kesyon gang ame yo. De mèm tou, yo avanse pou di, m pral gade kesyon Miragwàn nan jan w di an, men yo avanse pou di tou, e majorite ann di ka de moun ki mouri yo, li yo evalye l an tèm de pousantaj a 76 pousan de zòn metwopolitèn Pòtoprens lan. e lè n di zòn metwopolitèn Pòtoprens lan, yo gade santre vil lan, yo gade de kote Dèlma, yo gade de kote swa nan Kenskòf swa o nivo de Petyonvil, tou sa yo, sa vle di yo eseye chifre l kon sa an tèm de 76 pousan. M ap ajoute ankò, yo fè konnen tou, e pa sèlman sa e Valerio, men yo pale de ka de survivan, kòm si yo mansyone tou de ka de vyolans seksyèl, kòm si yo gade tou nan kesyon sa a pou montre ke Plis ke, ann di plis ke 400 e jèn fanm ak tifi viktim zak de vyolans tou, vyolans seksyèl, yo e kontabilize l konsa pou di ke gen 340 fanm ki yo menm viktim de zak kesyon seksyèl, abi seksyèl bò kote gang ame yo e gen 59 tifi. Kidonk rapò an ankò mansyone sa, nan sa BINUH mete deyò a. E yo avanse pou yo di ke jodi a nan dosye Muscadin Miragwàn nan, se vre depi apre rapò sa ke BINUH mete deyò pou nou di e mèkredi an ki te egzakteman mèkredi ayè lan, yo, eben sa deja kòmanse sisite.